Moman fè lajan rive moman lekòl la zanmi So anpil nèg pa konn fè logo Mwen pral moutre nou kijan pou nou fè logo pou nou mete la Epi m ap moutre nou kijan pou nou fè do mayo a tou Do mayo lekòl yo jan yo konn ekri enstitisyon miks tèl lekòl oubyen e logo a ekri enstitisyon miks tèl lekòl epi e Kòman yo di bagay sa ankò? Epi sig lekòl la ladan. So, mwen pral moutre nou sa la byen rapid ansanm avèk Corel. So, videyo a, chita, rale chèz ou, chita pou mwen ba w prensip yo etap pa etap ki jan pou fè sa la byen rapid. An nou pase sou laptop la, nou pa p mize. An nou ale. Ok. Pou fè logo a, n ap fè logo a avan apre sa n ap fè do mayo a. Premye bagay w ap fè, ou prale nan kote ki ekri elips lan, ok, nan wonn nan. W ap klike sou li, w ap fè klik, klik goch sou li, apre sa w ap peze kontwòl. Lè w fin peze kontwòl, w ap ouvri li. W ap fè yon non wè si w vle ouvri l ou si w vle fèmen l, nenpòt jan. Ok, ou ouvri l. Ok, lè w fin fè sèk la, asire w nan pati sa anlè a la, nan pati wotè. Wap wè l 5 pwen 4. 5 pwen 4 asire w ke tou lè 2 menm nivo. Si youn 5 pwen 3, 5 pwen 2, sa ki pral pase, sèk ou a li pap vin sèk ankò, lap vin yon oval. Kounye a, pou bay sou kote sèk ou a fòm gwòsè, pou li vin gwo, ou prale nan pati sa anlè a la. Kote ki ekri Nan e hairline ou pral ladan yo epi wap desann wap metel nan 0.31 se swa ou metel 0.31 pou gwòsè a oubyen ou metel 0.60 625 ok pa egzanp la ou gen yon episè ki byen nòmal map pale ou de sou kote logo a jan li konn ye a paske lè ou pral fè devlopman fòk ou jwenn Yon bèl gwòsè. Ok, kounye a, nan pati ke ou vle mete tèks ou an, kisa ou pral fè kounye a? W ap fè doub klik sou sa, w ap klike sou sa. Lè w fin klike sou li, w ap fè kontwòl, kontwòl C, epi ou fè kontwòl V. Oubyen si w gen yon lòt klavye nan men w, w ap just fè kontwòl plis, epi l ap dipikit. Epi w ap klike sou chif kounye a, ou wè l nan pwent sa, epi w ap glise sa desann konsa. w ap mete l nan nivo ke ou vle. Si w vle fèmen l piti, ou ka mete l piti. Men ou dwe mete l nan yon nivo omwen minimòm konsa. Ok, nan yon nivo konsa. La pou w wè sèk ou a. Ok. Kounya, lè w fin mete l konsa, la ou gentan gen imaj logo la. Vrèman vre, logo la pa gwo konsa vre. Ok. Se rale mwen rale l yon fason pou li ka parèt byen paske lè w ap travay fòk ou jwenn tout sa w ap mete yo fòk a wè yo devan je w. Si logo a, si w pran w avanse sa konsa, ou bon avanse l konsa, logo a ap kwochi. Logo a sipoze rete, e wonn nan sipoze rete nan mitan 2 wonn yo. Ok? Jan m mete logo a la, ok, m ap tounen. Jan m te di nou an, m ap tounen pi devan. Ok? M ap tounen. N ap mete l jan l te ye a. Ok, nou mete l jan l te ye a. Kounye a, ki sa w ap fè? Ou pral tape non lekòl la. Pou non lekòl la, lè w prale tape non lekòl la, sa e kote m te pran non lekòl la, men m pral montre nou ki jan pou nou ekri l tou. Si n ap ekri l, nou prale la a nan pati sa a. E sa fè m di nou aplikasyon Corel la se yon bon aplikasyon li ye. Ou prale nan pati sa a. W ap pran a. Se yon aplikasyon ki fasil. Si tout fwa yon moun ou enterese ansanm avèk li, a sèlman 200 dola ameriken map fè w jwenn li paske se 600 dola 500 dola li vann sou sit Corel la map fè w jwenn li avèk 200 dola ameriken si tout fwa ou ta bezwen li kounya map tape la institution mix e fwe de pari la wap ekri institution mix wè men kòman wap tape wè lè w fin tape si w vle grandi ou ka grandi imaj e tèks lan ou ka grandi tèks lan jan w vle ok la mwen menm mwen te deja tape l Map selman pranl. Kounya nou prale sou logo a. Nap pran teks sa nap avansel konsa. Epi kounya nap ouvri logo a devan nou byen pou nou kapab byen wè sa nap fè a. Janm di nou an si nou bezwen korèl la map fè nou jwenn li avèk fasilite. Map selman metel nan yon jump pou ou epi map voyel ba ou nan nenpot peyi ou ye a. Ok kounya lè ou fin klike sou sa konsa. Kounya ou prale nan teks. Nap pran Arial Black. Arial Black la se yon tèks mèt di se yon font ki vrèman bon ke anpil moun yo itilize. M klike sou Arial Black. Epi map mete l 100 pou 100 nwa. Ok. Kòm si map mete l bon nwa pou l byen fonse. Apre sa map fè yon ti ouvri l konsa. Poukisa m ouvri l? Se yon fason mwen gade mezi sèk la pou m ka mete l byen ansanm avèk li. Kounye a, lè w fin fè sa, ou prale nan pati anlè a la ki ekri tèks. Lè w fin rive nan tèks kounye a, epi ou prale nan Fit Text to Path, jan w wè l ekri a. Epi w ap klike sou li, epi ou prale la konsa, epi w ap mete l. Ou wè la, li gentan ap ba w logo a. Ba w. Ah ou gentan wè ou gentan gen yon logo kounya sak pase ti Guy kòman fè rete tout espas sa yo anben pou pa rete espas nap fè kontrol Z epi nap fè yon ti grandi logo nou an ankò nap peze chif pou tèks la pa defòme nap fè yon ti grandi logo nou an plis epa logo a non nap fè yon ti grandi tèks an plis epi nap fè menm bagay la epi kounya nap gade si li bon ok nan mezi sa ou menm wap ranje l ok. Epi baw. La ou gentan gen yon logo ki fèt byen rapid. Kounya sak pase ti Guy, wap wè espas sa ansanm avèk espas sa gen youn ki pi gwo pase lòt men ou vle santrel. Kounya sa wap fè wap fè wap klike sou li epi ou prale nan pati sa anlè a la. Ou wè? La se pou virel, la si ou vle antrel plis, ou wè la? Ou klike la, ou antrel plis. Apre sa si ou vle virel, ou vire logo ou, ou wè? Ou kapab virel, ou virel, Ou mete l nan fason ke ou vle. Ok. Si ou vle fèmen l tou, ou ka fèmen l plis, ou ka fè sa ou vle. Ok. Pa egzanp la, mwen gentan gen logo a ki ekri Institution Mixte Les Frères de Paris. Ok. Kounye a, si tout fwa lekòl la te di pou m te mete yon bib. W ap sèlman al sou Google, w ap ekri bib an png. Epi y ap ba w bib la an png. Ok. Y ap ba w bib la an png. Epi ou menm, w ap pran sa a kounye a. W ap pran bib la. Epi ou pral ekri.

E m pral moutre nou yon bagay. Lè m fin antre nan Outlight la, m pral moutre nou paske se konsa m travay, m pa vle nou fè erè. Si tout fwa w ta pran logo, epi ou ta wè kòmsi li pa ba ou logo a, mwen pral moutre nou kisa w ka mete, kisa w ka pran. W a wè la li retire imaj mwen an nèt, li retire l nèt. Kounye a ou ka fè sa, ou klike sou Specific Color. Epi la kounye a, ou pran blan sèlman. Ok. Ayiti se blan wap retire imaj la ladan. Ou wè sa m di nou an wi? Ok, ou pran blan ou retire, lè ou rive nan spesifik koulè ou chwazi ki koulè, pa kite l sou nwa. Epi peze ok. Lè ou fin peze ok kounye ou pral la. Epi kounye a, wap efase sa, epi wap deseleksyone sa, ou prale la, ou pral degoupe l. Epi lè ou fin degoupe l, epi Wap efase sa konsa. Epi la kounya ou gentan gen logo bib la pou kòl. Pa egzanp, m bal wouj pou nou ka wè epi n fè chif. Nou fè chif epi nou desann li, nou peze chif epi tou nou desann sou kote bib la konsa. Epi nou pran nou mete l nan mitan konsa zanman. Ou wè, epi n fon ti grandi l konsa. Nou fon ti grandi l, nou fon ti grandi l epi n peze. Sa. Epi nou mete l an nwa. Epi n ap met tèks sa an nwa tou. E n ap met tèks sa an nwa. Nou fè doub klik sou tèks lan. Depi se tèks ou pral manyen, se doub klik pou fè sou li. Nenpòt objè ou pral manyen ankò, se doub klik pou fè sou yo yon fason pou kapab jwenn koulè w bezwen an. Ou fè doub klik epi ou fè sa. Ok, la nou kapab remake mwen gentan gen tout bagay mwen. La mwen gentan gen logo a. Epi m ap just mete IFP. Bon gade mwen. Se I, M, F, P. Ok. Mwen kwen se konsa sig la ap ye. E pi mwen pou ale la nan A sa, change case. Sa vezi map chanje e, e, teks an. Ok, kom se map vin fel majiskil. E pi map klike sou li, e pi la mwen pou ale nan. Sa map mete l bold, map mete l pi gwo. E pi la mwen pou ale mete sig la la. E pi map fe kontrol K. Yon fason pou m ka koupe lèt yo epi m ap fè yon ti avanse sa konsa. M ap seleksyone 2 sa yo epi m ap fè yon ti avanse sa konsa. Bon, sa se pou logo a. Ou wè la, ou gentan gen yon logo. Kounye a, e pou mezi a. An bon, an bon lojik, mwen pral montre nou nan ki mezi nou ka mete logo a. Depi avan n ap trase l, nou ka fè menm bagay la. La, nou ka mete logo a nan mezi sa ki se 3 pwen 126, ou ka mete l nan mezi sa oubyen si nan fon ti ouvri l toujou ou ka mete logo a nan mezi nòmal ke l ap pran 4 sou paj lan ki se yon afè de 3 pwen 853. Make sa yo, kontrol se, epi kontrol ve. Ok. Epi la, m ap mete sa konsa. Epi, kontrol se.

Kon map fè kontrol G epi tou m goupe l. Lèm fin goupe l kounya poum save li mwen prale la. Mwen prale sou export mwen prale nan file epi male nan export. Sa vle di menm si w pata wè byen tout mo m repete yo depi odinato la menm jan apam nan wèl. Epi nan pati sa anba la kote ki ekri pdf adobe document olye de e si MYK banm fon ti rale pati sa pou nou kapab wèl olye de jpeg

pdf. Wap klike sou pdf epi wap bal non, tankou la li tou rele Institution Mixte des Frères de Paris, banm mete 2025 kon egzanp. 2025 epi map fè export. Epi la, logo m lan pap chanje koulè. E map pran current document ki vle di sèl paj kote m tap travay la map pran. Ok map save li konsa la li gentan ale sou desktop mwen kounya pou save dokiman sa pou pa pèdi l sou corel ou prale nan fil ankò ou prale nan save as oubyen kontrol chif lè w fin fè save as wap bal yon non wap ekri yon non ok. Epi la epi wap save li. La dokiman nan tou save menm si kouwèl la ta fèmen, lè w retounen sou dokiman sa ankò wap ka jwenn li pou edite l pou fè nenpòt sa w vle. Kounye a banm tounen sou machin nan banm gade si m wè sa mwen sot travay la. Institution Mixte Les Frères de Paris men li. Sa vle di la li tou. Kòman m kab di sa li tou an pdf lè li an pdf li pap pèdi kalite map vin avèk yon lòt videyo pou pou do a map fè yon lòt videyo pou mwen moutre nou kijan pou nou fè do a ok men ni men dokiman m nan nou wè jan mwen fèl li ekri enstitisyon mixlè frè de Paris men ni men ni byen nòmal la Logo a pa pèdi okenn kalite la wal just sòtil ou fè enpresyon an wap jwenn logo a nan bon kalite nan fòma kòman yo konn di bagay sa li viktorize pa gon kesyon logo pral lèd ok pa gon kesyon logo a pral gon ti sou kote ki flou tout logo ou te mèt detirel ou te mèt chirel agoch chirel adwat sou òdinatè a la lap rete nan menm fòma epi wap jwenn yon bon fòma pou fè devlopman. Pafwa devlopman ap kraze, ou pa menm konn kisa kap fèl kraze. Ok, so sa se te yon lekòl m te konn travay pou li lè m te Ayiti. So, jan ke mwen di nou an, m ap vini ansanm avèk do a pou mwen montre nou kijan pou nou fè do a.